La Face Cachée, yon feyton ki pral difize dirèkteman sou chanèl feyton fans avi an sou YouTube. E andedan feyton sa ou pral viv e wè reyalite anpil moun ki nan antouraj ou oubyen fanmi zanmi ou ki tou pre ou e ke ou konnen ou konte sou yo tout bon vre men san pou otan ki gon plan dèyè tèt yo pou Dèfwa moun nan vann ou yon vizaj san pou otan se pa moun nan sa ye tout bon vre. Se sak fè map di ou, ou pap regrèt si ou al abone avèk chanèl feyton fas avi an pou ou kapab viv bèl feyton sa.

Evens, Men Evens ap konprann mwen. M pa vin bay tout vi m pou Evens. Ou ka konprann?
Sa w ap di konsa Sendy? Evens renmen w tou. Se ou kote w ap viv lan wi li pa dakò. So jere sa, retire kò kote w ye a. Si w bezwen relasyon mache, fòk e w k pou jere sa an premye.
Men Sisi, fò w konnen tou, Se la mwen fèt pou m viv. E la pou m viv. Ou konprann?
Kòman e la ou fèt pou viv la? Ou pa bezwen erez vre. Si ou te bezwen erez, ou t ap jere tout bagay ou. M pa vle w mete w nan nivo sa, tande? Ebenezer asepte m jan ke m ye a, paske mwen m prè pou li. Lanmou k mande sa, se di? Yes. E lanmou m gen nan kè m pou Lian, panse l ka brize m konsa? E pa bliye, si Evens pa ansanm avè m, l ap ka ansanm avèk nenpòt lòt fanm ankò. M pa gen pwoblèm. Avè m sèlman pou l ye. Shit!
Kèt, kèt, kèt, kèt. Sa a m pa konn sa pou m fè ankò men. M pa menm panse m t ap damou Sara nan nivo jan m damou Sara la menm. Jamè m pa t panse yon bagay konsa. Wi majino sa Chak fwa map domi se lè sa poum wèw Chak fwa komsi zyeum fèmen se lè sa ou parèt M tèlman anvi wèw Sara M pat panse m tap janm damou nan nivo konsa M te di m pral fon bagay jwèt yon ti renmen tou Tou jwèt m te bay yon de dlo m bay vag Men cheri waww Sara kè. Waw waw waw sara m anvi wè w cheri parèt non silvouplè sara parèt m anvi wè w cheri sèlman banm di baby si wap parèt cheri silvouplè sèlman pa fèm pè pa fèm pè tanpri baby m anvi wè w bebe.
Jiska dat wap byen pale men ou menm fò ranje koze w tou e pa konsa w pa rete konsa pou di ok lap vin kote w non lap pou ou non ou menm fò jere tèt ou dabò Pa gen lanmou k mache san sakrifis non e lè w fèt pou viv. Ooh mèsi bebe mèsi. M pa vle w tris tande, ou konnen m toujou la pou m ba w konsèy, m pa vle w tris. Ya bebe.
Mwen gade pou m wè sa m ka fè, e nenpòt bagay lan fò m fè l paske Even se pa m li, li se pa m, li se pa m nèt. M pa gen pou m kite l ak Evens. M pa mande sa tou non cheri. Men jere tèt ou. Jere koze w sèm. Jere koze w pou relasyon w ka mache byen.
Ou menm may ou akansyèl. Wi ou menm. Ou kwè se. Ou menm.
Ou sou ki tonbe.
Oh. Wi vrèman. Oh oh. Apa se bous mwen vre. Hey pitit merci anpil wi ti cheri. Ah madam tout sa pa bezwen se ton sèvis. Merci anpil.
Antouka bous ou tonbe m pranl pou ou se ton sèvis ok. M mande Bondye poul beniw anpil pou mwen pitit. Dakò mèsi.
Hey kisa m ta pral fè. Bon an pasan yon bon ti gason tankou w kijan w fè lèd nan eta konsa nan lari a w sal. Adye madam. Se mwen k pou diw mizè map pase. Map viv nan yon pak kochon. Mwen pa gen rele, mwen pa gen reponn. Se yon gran frè m te genyen.
Oh epa Charly sa? Si dam sa te konn sa misye pa tap janm fè pale ak misye non. Li rete konsa li abandone m pa konn pou ki rezon madam. Psst bagay sa banm pwoblèm se rezon fwa m te chita la map di ou kwè m pa ta jwenn yon moun kap pase m ta mande yon bagay men kanmenm m rannou sèvis la men tout sa pa bezwen madanm ou pa bezwen remèsye humm.
Banm vye mwen sa misye ap fè la janm konnen misye lwaje.
Adjee pitit Bondye ap beni w pou mwen men an pasan lè map soti anba map monte a m wè w te vrèman tris kisak pase k fè w lwen konsa? Madam,
manman m mouri depi lè m te gen dezan. Papa m nan menm, m pa konn kòman li pase, men sèlman gran frè a m te gen. Gran frè a abandone m, m pa konnen pou ki rezon, m pa konnen sa m fè, si m te fè yon bagay. Antouka, sèl Bondye m gen, m pa gen lòt moun ankò.
Ou konnen, pawòl sa w di a, l fè m tris, li vrèman touche kè m. Ebyen, pa gen pwoblèm, ou anwo a la, la w ap gade la a. Se la m rete. Kay sa? Wi. Nenpòt sa w gen bezwen, nenpòt lè, ou mèt vini, tande! Ou mèt tann mwen, m rele Tama, ti cheri. Dakò. Depi w parèt ou mande pou Madam Tama oubyen Madam Fritz. Mwen menm se Tchaly.
Dakò, Tchaly.
Dakò. Ebyen oke. Mèsi, m te kontan rankontre w. Mwen menm tou, Tchaly. Dakò.
Ebyen oke. Dakò.
Adje bondye sove m ou nan fè byen m konn sa m pral fè wi.
Esa mma renmen li lap fem nan ui m pa li pa renmn tank mwen fin pale nan li vire dol la ale li toujou ap fè grimas sa menni men moun ki bezwen relasyon wi yap bal konsèy li vire dol ale sanl pa dim Ou toujou ap fem sa. Papi kijan ou ye? Mwen byen wi cheri. M te tande tout sa w tap di men m pat vle parèt pou m pat deranje w. Oh baby wè nesesite m vre ou parèt. Men Sen ou konnen m anvi touche w sa sou. Bebe tande m lè m pale ansanm avè w. Lè pou touche m se mwen menm kap di w. Kòman sa cheri? E jan m anvi touche w la baby. Even se pa anyen. Sèlman lè pou touche m nan se mwen menm kap di w. Ok ou pa wè se nan dòmi nou fè tout bagay. Wi Sendou m konn sa w di la e nan dòmi nou fè tout bagay men cheri si w te konnen jan m anvi wè w kòmsi pou m wè w pre m pou kòmsi pou m ap touche w pou m ap pou m ap jwe avè w pou w chita sou mwen pou m ap fè ti lago ansanm ak ou tout sa oo. Bebe fon ti tann se ke mwen menm ansanm avè w nou poko menm moun m pa vle fè l kounya. Men poukisa nou poko menm moun nan Sendou tout. Epa Sendy disparèt sou mwen la Ah bon ebyen jan Sendy ap di an nou poko menm moun vre gade koze mesye men Sendy disparèt sou mwen papa kèt ebyen m pat menm vle Damy nan eta pareil konsa non.
Oh Sendy e mwen pale avè w ou pa menm tann ou fin pale ou vire do w ale e bagay sa m pa renmen ansanm avè w la wi ou bezwen konsèy ou pa ka jere tèt ou toujou ap disparèt sou mwen pa fè m sa ankò.
Sisi, ou abitye avè m. E wè mwen m konsa, m leve konsa, depi m piti m konsa.
Men jere sa, ou ka chanje sa. Si w bezwen viv vre, ou ka chanje sa.
Sa w di konsa Sisi, an n kite sa.
Chak lè m ap pale ansanm avè w, ou toujou ap fè m sa. Ou nan w di m an n kite sa? Enben ok, piko vin plenyen ban mwen apre sa. Pou mwen konpoze sa l te fè pou mwen an. Li pa sèvi ak bwa. M ta di m ta pote bwa pou li. Ok, kòm dlo ra nan peyi a kounye a, m ap pote yon bokit dlo pou li. Nana pitit? Hey! Sou konn sa k sot pase m la? Pitit m tèlman pa nan nòmal mwen. Ban m fon chèz. Abitid. Humm. Wouch. Mezanmi Nana. Pitit.
An avan. Ou wè byen sa? Humm. Kay sa la di a. M konn yon dam ki rete ladan. Manman kèchou ansanm avèk Fritz? Hey! Kòb la w wè m sot pran. Bous mwen tonbe nan lari a m pa wè pitit. Kòman ou fè jwenn li?
Pitit si m eksplike w ou pap kwè. Yon ti gason m jwenn ki chita bò anba la. Li gen cheve, li gen koulè nan cheve l, li fè kou. E li gen yon ti bout djin sou li, yon ti mayo gri, pi yon ti jan kana. Li pa twò wo non. Yon ti vòlè wi. Ou pa t tande lè vwazin nan t ap rele Bared lòtre jou a? Se te li menm wi. Ti vòlè.
Jan w tande li la.
Afnana m pa kwè nan sa w di a non. M pa kwè menm. Vizaj li pa bay moun pou sa. Ah bon.
Ok.
Si l te vòlè Nana, li pa t ap ban m bous la. M pa kwè.
Dam sa son sou moun li ye. Si pa poze tou Pou madam nan map fè byen men Pou dam nan map konbat avè lèm wi. Bon nou menm ayisyen kòman nou fè gentan renmen leve chay met anwe moun konsa hein esa ki pou diw ti nèg la son vòlè mwen m pa kwè non franchman m pa kwè.
A degaje ou avèy. M vle m a degaje m menm.
Ti nèg sa yon gwo vòlè li ye. Kounya la w pa kwè Bejin, Bejin pran ti gason sa met anba foutèy li. Yon ti gason m konnen ki yon gwo vòlè kounya la depi wè li vin rantre nan pitye pou li la. Pwen Bejin pwen.
Kote Benz lan sot la? M al jwenn li sesite m.
Li t ap pale de mwen. Epi m apwoche l. Men l bezwen touche m. E l konnen l pa ka touche m. Se mwen ki ka touche l.
Eee! Men moun k ap fè relasyon. Soti nan sa, kounye a pou w ka gen nèg ou pou kòw. Dayè nèg ou damou w baz. Li renmen ou anpil, anpil, anpil. Ou pa panse si m sòti m ka tou mouri? Tou m ap mouri? Sa k di sa? Ou panse sòti an pa kon sa, Sisi? Ou vle Evens? Pa vre? Ou vle viv avè l? Travay pou sa. Sisi, ou panse se mwen k pa travay? M goumen anpil avèk vye espri sa yo. Men se konsa m ye. M ka ap pale avè l la m tounen yon demon. Ou konprann? Se konsa m ye. Sa m pral fè? Kisa m pral di l? Tèt chaje. Antouka. Ou pa konnen m ka m ka di m ka di sèlman Evens wi m asèpte tout bagay, wi n ap viv ansanm. E nou poko prè pou n viv nan menm kay. Pa bliye gen jou ki pa jou.
Mete l okouran. Pa ba l manti. M pale avè l men m poko ka fin di l tout bagay klè. Di l kiyès ou ye vrèman. Paske ou bezwen viv tou menm. M kwè evens ap soti pyès. Se pa chak jou map la pou ou. Fò jere tèt ou tifi. Depi lè map pale avè w pa deplase sou mwen konsa ankò. Ou ale sanzatann ou tounen sanzatann. M pa renmen sa non. Si se zanmi m ou ye ou sipoze ankouraje mwen. Ankouraje yo pandan se tan m vle byen pou dèyèl toujou an. Ok sisi map rete konsa la epi map mache oubyen ou konnen m ka pa la vwala m fly ou konprann sa. Wap fè tout vi w konsa? Sisi m pa konnen mwen m pa konn sa poum fè konsa. Sim te jwenn yon manman yon papa ki te ka edem a bagay sa m pa kapab. Chache yon manman.
Antouka m vrèman pa renmen sa wap plenyen maten midi e swa pou yon nèg ou pa vle ranje koze w. Jere afè w.

Mia monte ho. Lavi. Moun nan bezwen viv a moun li, gon fòkin espri ki pa vle l viv avè l. Pandan ti fi an byen renmen ti nèg la. Fò m ak pou li non papa.
Yo mesye eske se menm nou konnen m te di nou depi avan vantilatè an m gate menm e m pa ka bwè l ankò tou non paske chalè a kòmanse twò menm.

Zanman m, m te kwaze manzè. Lè m kwaze manzè, m ap ba manzè ti tòk. Yon premye fwa m kwaze manzè, m di manzè ban m nimewo w. Manzè tchipe m. Baz, m poko janm di anyen toujou. Yon lòt fwa ankò m kwaze manzè, manzè poko janm ret sou mwen toujou. Men, m gentan konnen se yon blòdè a may mede. M vin sou ansanm avèk yon plan w pa pran, m ap vin yon dezyèm plan. Ba w, ba w. Baz, ban m yon ti kòb pito. Jwenn lòt yon machin nan menm nan? Ya. Baz, ban m yon machin nan. Epi pandan m ap fè street, nan lè onzè pral fè minui, Mwen tap desann nan kou blèd mwen kwaze manzè. Manzè tap tann moto. Lè sa mwen konn manm koulda prale. Manzè tap tann moto e m di manzè. Bay bal ap.
Klè ok men.
Eske oto kraze ou byen. M di manzè moute. Manzè annik moute pip. E mwen menm. Mwen sa ou pa madanm mwen frè. Depi wa se touch. Sa depi machin menm ap bo dwèt. Ay klè. Ay gad ay mafya a may. A level mwen. E apre dwèt sak fèt sak fèt sak fèt. M komanse pase menm sou manzè. Epi m di manzè m ka. M ka pase menm pi ba.

M ta renmen tande Wè ti fanm sa mesye. Baby.